Nou salye w nan lè sa, se emisyon paw la ki rantre lakay ou BO bib ouvert e se toujou yon plezi pou nou kapab e rejwenn ou ansanm e nou prale parle de la parole de Dieu nou prale medite sou kelke pòsyon dekriti nou espere ke ou deja monte sou platfòm yo, platfòm WhatsApp, YouTube, Facebook. Nou espere ke ou deja monte, ou deja pataje e pou yon lòt moun kapab edifye, beni e nan moman nou prale pase la. E mwen kwè jounen an te trè byen pou ou, mwen kwè famiy ou, fwaye ou, espesyalman vi espirityèl ou. E m rete kwè tout va byen. M rete kwè sa. Avan tou, e nou prale lapriyè. Nou prale lapriyè. E pou vou sèvir ou mikwo. E nan studio a, se Pasteur Achley. Pasteur Eglise de Dieu en Jesus Christ de Santiago de Chile. Nou prale lapriyè. Seyè nou beni non w nou remèsye w pou privilèj pou gras ou akòde ansanm avèk nou nou remèsye w pou favè ou yo nou remèsye w pou gras ou yo nou di w mèsi lefètke ou pèmèt e jiskaprezan e n ape respire ou pwoteje famiy nou. Ou batay pou nou nan dòmi kou je klè, e ou tire flèch pou nou menm, ou tire epe pou nou menm, e nou beni non w pou sa. E nou remèsye w pou tout flèch ke ènmi an lanse sou nou menm, men ou devye ou devye yo direksyon. M remèsye w, Wa dè wa, pou tout vye pawòl ènmi an pwononse sou vi nou, e pawòl yo tonbe plat atè san san zefè. Nou beni non w pou sa. Nan lè sa a, chè Seyè, kote ke nou regwoupe nou ansanm, nou pral pale lapawòl. E deja nou rete kwè e w ap bay chak sèvant, sèvitè yon trè bon antandman espirityèl e pou yo kapab tande, non sèlman pou yo tande, men pou yo kapab fè le bon depo de ta pawòl, o non de Jezikri. Nou prezante devan w peche nou yo, inikite nou yo, fot nou yo, nou mande w padon. O non de Jezi, n ap mande w fè gras, e m deklare moman sa a, e ke nou pral ouvè la pawòl, nou pral pale la Bib, nou pral medite sou kèlke pòsyon dekriti, m deklare, m dekrete nan lè sa a moman an beni, e m deklare, m dekrete nan lè sa a,

Gloire a Jésus. Mwen vle Mwen vle poze w yon kestyon chak chak sèvant e sèvitè kap tande m nan lè sa. Alò byen antandi m pa bezwen ke pou swa ta rele puiske nou nou e nan studio nou e nan mikwo ou pa bezwen ta rele men Ou mèt reponn tèt ou pèsonèl. Ou mèt reponn tèt ou pèsonèl, chak sèvant e sèvitè. Nou vle, nou vle, mwen vle entwodui konsa, avèk yon kestyon, Kòman glwa, kòman glwa Bondye ye nan vi espirityèl ou? Hum? Kòman glwa Bondye ye, kòman la gloire de Dieu li ye nan fwaye ou? Humm Koman la gloire de Dieu li ye nan anviwonman ke wap fonksyone Se vre ke ou kap tandem la nan moman sa ou genyen 2 zan, 3 zan, 5 an, 10 zan, menm 20 tan nan levanjil e sa ka rive menm ou pran nesans nan levanjil manman w, papa w yo fè w nan levanjil Men koman la gloire de Dieu li ye nan viw. M ta renmen poze w kestyon sa. Humm. E san w pa bezwen bay tèt ou manti, m ta renmen pou w reponn tèt ou. M poze w kestyon sa, m ta renmen pou w reponn tèt ou. Koman la gloire de Dieu li ye nan viw. Ou di mwen si map poze tèt mwen kestyon sa mwen menm. dèyè mikwo a, nan stidyo a, m ap di tèt mwen, Sèvitè, kòman laglwa de Dye li ye nan vi espirityèl ou? Kòman laglwa de Dye li ye nan fwaye ou? Kòman laglwa de Dye li ye nan ministè ou, andepi de tit ke w genyen? Hum.

1 Samyèl chapitre 4 vèsè 19 jisko vèsè 21 Se yon tris istwa wi Ou di mwen se nan Si m te kapab Banm di sa pito de preferans Dram sa a se li menm ki pi fò dan Lansyen Testaman. Nan yon jou, tout bagay sa yo fèt. Nan yon jou. Lè Filisten livre batay.

Non sèl jou. Alò, non, alò, dizon, la fam de fine, li subi, ou di mwen se li endure dram sa yo. Premyèman, mari mouri nan gè la, sa vwa fine.

E se sa wi lè mwen tap entwodwi m te mande w kòman la gloire de Dieu li ye nan vi w? Kòman prezans Bondye ye nan vi w? Humm. Alò, ann di pito la fam de fine li fè yon akouchman prematire li fè yon akouchman prematire apre ke li fin pran nouvèl yo ou di mwens movèz nouvèl yo men sa k rive l souvan ke chak aksyon ki pwodwi toujou gen yon fè E si n ap ese fè tèks la pale, n ap pale, nou te kapab di, kiyès ki alabaz de tou? A ki lafot? Li pa lòt non. Se Ofni Fine. E se mesye sa yo ki otè prensipal dram sa a, trajedi sa a. ki pase ann Izrayèl. E lejou plizyè moun mouri, ikonpri le sakrifikatè prensipal e de pitit gason Eli yo mouri, asavwa Ofni, Fine, ikonpri madanm Fine. A tèl ansèy, lè

Prezans Bondye pa la. Glwa Bondye pap manifeste la ankò. Pwisans Bondye pap manifeste la ankò. Onksyon Bondye pap manifeste la ankò. Gras Bondye pap manifeste la ankò. Humm nou pap viv bonte de letènèl ankò. Nou pap viv limyè de letènèl ankò. Li pa la ankò. Ofni fine, 2 mesye sa yo, puiske talè a m sot di w ke a ki la fot, kiyès ki a la baz de tou dram sa oubyen strateji e e e dram sa oubyen trajedi sa k pase a, kiyès ki koz e m di w ofni fine. E de pwofil, pou m pèmèt ou konprann, de pwofil, e san m pa bezwen prale bay pwofil a savwa Ofni Fine, men si tout fwa ou louvri bib ou nan 1 Samyèl chapit 2 le vèsè 12, ou pral wè pwofil mesye yo klè wi.

E malgre mesye yo ap egzèse fonksyon sakrifikatè wi. Ou tande sa bib di? Ils ne connaissaient point l'Eternel. Ou konn ki leson spirityèl ke mwen tire nan tèks la? E ou menm tou ou dwe tire l tou. Tit ou, tit ou, grad ou, yon pòs, oubyen nonm de tan ou gen nan levanjil, sa, e pa sa k ka fè Bondye mache non. E pa sa k ka konvenk Bondye non. Tit ou, travay w ap fè, pòs ou. Ou gen pil kapasite ou genyen, pil don ou genyen yo, sa yo pa ka fè Bondye mache. Ou di mwen sa yo pa ka, pa ka konvenk Bondye. Sa k ka konvenk li, an depi de tout tit mwen di mwen genyen, ou di ou genyen, don mwen di m genyen, ou di ou genyen yo, men nou rete nan sentete e nou rete nan santifikasyon. Se sa k enpòtan. Nou rete nan sentete e nou rete nan santifikasyon. An kèlke zè, an kèlke zè, men sa k rive, men sa k rive madanm Fine, men sa k rive l an kèlke zè, non sèlman li menm, tout peyi a ap nèt. Men sa fè talè a m te mande w kòman la gloire de Dieu ye nan vi spirituel ou? Kòman la gloire de Dieu li ye nan fwaye w, nan vi, nan vi santimantal ou, en nan anviwònman w ap fonksyone kòman la gloire de Dieu li ye? Humm Kòman la gloire de Dieu li ye nan vi w? Eske jiska prezan ou toujou santi prezans Bondye? Eske jiska prezan ou santi kantik yo gen gou nan bouch ou toujou? Eske jiska prezan ou toujou gen respè pou lèzòm de Dye, pou lèfam de Dye? Ou pa pran yo pou ti zanmi eske jiska prezan ke ou afiche yon yon reverans, yon respè pwofon pou lè choz spirityèl, pou lè choz sent. Hum. Li konsa nan viw? Reponn tèt ou non. Li konsa? Ou pa melanje kèk bagay menm menm? Humm. Eske ou toujou santi la gloire de Dieu ap manifeste nan vi ou? Eske ou toujou Eske ou toujou santi sa? Menm jan David li di sa dan le Psaume 119, Regarde, cher Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie. Sa, sa se lè konsyans ou pa mouri. Ay lè konsyans ou pa mouri. Dram sa pro, dram sa li prodwi a Silo, yon lye sakre. Yon lye sakre. E le pèp d'Izrayèl yo non sèlman de mesye yo te profane tanp lan, Mesye yo te pwofane milye a, savwa Silo. De se fèt, sa Silo te reprezante il fut un tan, Silo vin pa reprezante sa ankò. A raple ke mesye yo te gentan fè Silo tounen krèy. Konprann? Mesye yo te gentan, byen avan ke Izrayèl t al goumen avèk Filisten, Cette question de la gloire de Dieu a si lo pat gen bagay konsa pat gen bagay konsa tout au contraire menm mesye yo mesye yo menm mesye yo ankò wi menm mesye yo ankò lè w li alors pitit Eli yo lè w li 1 Samuel chapitre 2 verset 22 wap wè menm mesye yo ankò te tonbe nan immoralité nan nan nan nan Nan tanp lan a Silo. Tonbe nan imoralite, ap kouche e sèvant ki vin fè kilt yo, ki vin prezante sakrifis yo. E nan tanp lan ankò, eksetera. Se Gòg Magòg. Se konfizyon total. Se twoub total. Se yon bagay pwason kraze nan bouyon ki t ap regle a Silo. Son bagay pwason kraze nan boul ki tap regle asid la. Mete nan pwofesi an li li li te vini vini jwenn Eli, pwofesi an pwofèt la li retwouve li ansanm avèk Eli. Li di Eli akoz de sè peche. Dye pwononsa en jijman kontre e e kontre la mezon Eli. A koz de sa mesye yo ap pwodui yo, y ap fè yo, men jijman, men jijman, ou di wens men konsekans grav. peche mesye ou di mwens men rezilta a. De mesye sa yo te telman pa gen respè pou la prezans de Dye, pou lè choz sakre. Sakrifis konn ap fèt nan tanp lan. Epi mesye yo chak la yo gon fouchèt de dan nan men yo. Vyann sakrifis nan nèg yo pran fouchèt la fouye nan bonm nan. Epi pou yo manje. Telman mesye pat gen respè pour les choses sacrées pour les choses pour les affaires de Dieu et le pire mesye pat gen tande tou yo pat tande papa yo le pire. Yo pa t respekte papa yo. Paske lè w li 1 Samyèl chapit 2 vèsè 23, 25, w ap wè mesye yo te refize egzòtasyon ou di mwens reprimand papa yo. Mande koman la gloire de Dieu li ye nan vi ou. Kisa kisa ki bani la gloire de Dieu nan vi ou. Fè egzamen sa non. Fè konsiltasyon sa nan vi ou non. Fè tèt ou konsiltasyon. Humm kisa ki bani l nan vi ou. Paske youn nan bagay ki enpòtan ke mwen vle atire atansyon w, ou wè peche, li pa inik antre nan vi w fas e, kem te kapab di sa, rapid konsa non. Non, se yon viris li ye. E pezape l ap manje w, pezape, pezape, epi apre kwa li enstale l. Enstale l wi. W ap wè nan lè pou w ta lapriyè, nan lè pou w ta li bib ou, epi se nan lè sa a ou rete sou YouTube, Facebook. W ap wè dòmi san priye prèske, prèske pa di w anyen ankò. Li bib prèske pa di w anyen ankò. Bon, ske a te a betiz menm, bon, il fut un tan lè w te konn di l. Apre konsyans ou te konn manje w bon, ou vin alèz ladan l. E konsa peche kòmanse. M te gen respè pou mari m, kounye a la m kòmanse ap rele sou li, frape pye. Epi lè m fin pran etap sa, kounye a la m pral pran yon dezyèm etap. M pa t konn di l betiz, kounye a m kòmanse ap di l betiz. E konsa wi, se e peuzape wi. W ap wè vèy de nwi yo, dimanch maten yo, yo prèske pa enterese w. W ap wè ou plis santi w byen lè w ap tande mizik payen. Ou gade nenpòt bagay avèk zye w, ou tande nenpòt bagay avèk zòrèy ou. Sa pa di w anyen. Ou kòmanse ou kòmanse pa abitye, e sak rele virus lan wi, ou konprann virus lan kòmanse pa manje anndan w. Virus lan kòmanse pa manje anndan w. Gen blag ou te pè fè, kounya la ou vin alèz pou fè pou fè stil de blag sa yo. Gen blag. Gen imaj ou te konn pè gade. Ou di mwens genyen vye video kap kap sal lespri w, kap sal panse w, kap souye lespri w, gen de vye mizik, vye video, il fut un tan ou te pè yo, ou te pè gade yo, pou pou lespri w pat souye, ou tap evite. Bon kounya ou alèz nèt ou alèz nèt ou alèz epi se pezape pezape pezape wap wè la glwa de Dye li kòmanse pa bani nan vi ou la fam de fini li di rele ti gason ikabòd.

Epa sa non. Epa dil di Bondye pap toujou rete Bondye, Bondye pap toujou fou la. Non non. An tèm pwòp, lèl di la glwa de Dye e bani an Izrayèl, e dil di konsa ke an ski a travèk lapè.